Hey coucou coucou mes amours coucou coucou mes cheries mwa d'amour bienvenue sou Chanel lan jodi an nou pote yon bèl ti video pou ou ke nou tande kesyon sa trè trè souvan ki se konbyen tan ou ka pran pou reponn yon nèg kap file w ou pa ta renmen konnen? Ret branche! Nou reponn avèk kestyon sa, nou pa tap pase inapèsi sou sa pou nou pat selebre 100 abòne nou yo. Nou vrèman kontan anpil anpil, jodi an nap selebre 100 abòne. Ou ka wè ke li piti nan zye paw, men nan zye pa nou li vrèman gran. Nou kontan, se pou tèt sa nap di w mèsi anpil anpil. Nap di w mèsi ak ou menm ki te abòne avèk chanèl mwen an, map di w mèsi pou videyo a ou te pataje nan gwoup ou voye bay kèk zanmi, nap di w mèsi. E ou menm tou, pandan wap gad videyo sa, si w pat ko abòne, fè sa kounya. Peze ti bouton subscribe lan. Epi wap peze ti bouton notifikasyon an pou lè nou lage yon videyo pou ka toujou jwenn bèl ti videyo nou yo. Men kòman nou reponn a kesyon èske gen yon nonb de tan pou reponn yon nèg kap filew. Tou dabò, Fòk ou konnen tèt ou. Konnen tèt ou an, se konnen ki tip de moun ou bezwen. Ki tip de moun w ap chèche. Lè mwen di fò w konn sa w bezwen, sa w ap chèche an, paske tout moun gen yon objektif diferan nan chwa. Lè moun nan vini anfas ou, fò w ka wè efektivman vre si se sa w t ap chèche an, si se li ki anfas ou. Lè yo vin di w yon bagay de moun nan, ou fè kleman avè l. Ou pap ka idantifye, èske misye ka fè l, èske l pa ka fè l? Paske ou pa konnen moun nan. Plis ou renmen avèk yon moun ou konnen, li plis ke lè gen yon bagay ki pase nan relasyon, nou gen sipò pou nou jere sa ki pase an wi. Plis ou renmen fasil, plis relasyon kraze fasil. Gelo janw te renmen avek on nèg lè wap kite li fasil pou nou kite konsa tou. Toujou konnen ke moun ki renmen w tout bon an vre li pap presipite avè w menm si ou ta fè l fè yon mwa tann ou pou analize l li pap presipite avè w si wè moun nan li reponn avèk kritè sa ou bezwen sa wap chèche an ou pa bezwen pran dizan pran santan Pou reponn moun sa. Donk, men tou fòk ou gade pou wè si ou renmen l vrèman. Si w renmen l vrèman, ou vin reponn li, w ap wè bagay yo prale byen pou ou, sa ap mache. Or, gen fi, yon nèg konn vin parèt devan yo, donk, nèg lan pa reponn avèk kritè ke y ap chèche an, kritè ke yo bezwen nan moman an, yo toujou kite nèg lan. ap perdu tan avek yo sa ki pa bon moun ou konn vin fè moun sa li regrèt li konn vin rayiw paske ou fèl perdu tan ou te toujou di ke wap analizel apre konbyen tan wap reponn li donk sa pa janm mache moun sa konn vin rayiw or depiw wè ke yon moun vin pale avèw Se pa moun sa ou bezwen nan moman an, se pa moun sa wap chèche, donk fò di moun nan kategorikman ke ou pa bezwen moun nan. E pa kont tou gen gason menm si fi an di yo gen mennaj oubyen m pa m pa bezwen w, yo toujou ap pèsiste fi sa, yo toujou panse ke yon jou fi sa ka rive renmen yo. Li pa gen yon dat presiz pou di wi avèk yon moun kap fidò w, depi w wè nèg lan reponn nan kritè de moun wap chèche yo, ou ka konsidere nèg sa kòm mennaj ou, ou ka reponn li. Pa bezwen al chèche konnen tout fanmiy nèg lan, rantre nan kòlèt fanmiy nèg lan, bon dayè se pa fanmi nèg lan ki pral rete ak ou, men pito fè nèg lan renmen w paske se nèg lan ki pral viv avè w. Efektivman vre, pa gen yon nonb de tan ou ka fè pou reponn yon nèg k ap file w, men mètdam li vrèman enpòtan pou w pa montre. Gason ke ou twò fasil ke yo ka jwenn ou nenpòt kote a nenpòt lè. Plis ou moutre nèg lan ou fasil se plis ke nèg lan pap gen konfyans nan ou lèl vin renmen avèw. Se sa m tap pale otrefwa de entimite. Depi ou kite moun nan antre sou w janl vle, se plis lèl pa la lap toujou panike, lap toujou panse ke ou ka fè anpil anpil bagay lèl pa la avèk lòt moun. Se sa ki fè ke mwen menm m ap di nou, m plis vle kòmsi ou bay moun nan yon ti tan pou li l. Paske moun ki konn vin fè bagay serye avè w lan, ou konn panse se sou fake li ye. Li tèlman konn rezève, ou konn panse se sou fake li ye. Lòtrejou m ap tande gon moun ki di konsa, fi renmen lè gason ba yo manti. M pa di moun nan non. Paske gen fi ki renmen sa pou bon, sou yo se yon manti pou ba yo. Ò! Se bagay lè moun nan vin dekouvri manti an li ka vin rayi sa w te di, li ka vin rayi w. Si nèg lan reponn avèk kritè nèg w ap chèche an, ou wè nèg lan pa vini sou fake avè w, m te gentan fè yon videyo m te pale w kòman yon lè nèg lan konpòte l lè l vini sou fake avè w, si w pa t gad videyo sa al gade l. Ou ka reponn nèg ou love li. Si w tap gade bèl ti vedeyo sa avè nou, pa bliye anvan w fini pou ba nou yon like. Pa bliye pou w kòmante ti videyo sa pou w di men kisa w te renmen, men ki koreksyon tou. Si w ta vle nou fè yon videyo pou ou, ou ka toujou fè nou part de sa. Toujou voye videyo bay lòt zanmi. Mwah! Bye!